Ou ta kouri tete men Ou wè tete Tete ou atake move moun nan wi tete Ou wèm fè bòs men m paka rantre la zetazini tete Tete Tete M gen kontak wi tete fèm konfyans wi tete Tete m gen kontak wi tete Ou atake move moun nan wi tete. Hi my beautiful baby how are you my love It's time to sleep mami Tete ou pral gon chans men map tounen demen pi rèd pase pitit mwen dim kel bezwen al domi nan yon kay 13 milyon dola ameriken Mwen jet kaka. Non, manmi di non. Eh, I'm sorry baby, I'm sorry chérie. Eh, I'm sorry. Manmi, I'm sorry manmi. Wè pitit mwen di m non. Ou pitit mwen di m non. Ou tande m? Tete, pa bliye tete. Ou se nèg ki fè fo maryaj la Zetazini wi tete. Tete! Banm rele congressman nan la. Manik voye non Tete m gen dwa jwenn tout dosye. Tete ou se nèg ki fè fo maryaj a Zetazini wi. M pral montre w Tete. Tete m ka pouswiv ou tout kote wi Tete. Ou se nèg ki fè fo maryaj la Zetazini wi Tete. Ou atake move moun nan tete. Al atake Morvan. Men pa janm sot ba pou atake. E Morvan pou al atake. Pase se Morvan ou konn al nan salon lakay li al manje ansanm avèl. Se Morvan ou konn al nan salon lakay li al manje ansanm avèl. Mwen menm se sou entènèt ke nou wèm. Lè m te nan inivèsite Dotawa m pat konnen w. Se politisyen w tap chache fouwe tèt ou anba yo pou ka kraze yon peyi. Ou tande sa m di w? Kongrè si li leve pou ka montre m fichye tete live pou moun yo pa konnen se ranse m ap ranse. Kongrès men m pick up telefòn mwen pou m ka montre moun yo live se pa ranse m ap ranse. Misye al atake janm sot ba mesye. Tankou janm patnè a di. Tenten ou genlè pa konnen fo maryaj Fo maryaj se bagay menm lè w te ameriken yap retire paspò a nan men w Ou pa konn sa tenten Bon ou solidè konsa ou vann nasyonalite w Ah misye pa reponn Kongrès la pa reponn
Hi mommy
My beautiful Mommy What happened Give me ten minutes Please ok Tete! Se kay Maurice wi ke ou fè 6 mwa ou tap etidye sa wap etidye a la. Se inivèsite Dottawa wi m etidye mwen menm. Pa konpare w avè m non papa. M ka fin avè w sou entènèt la wi. M ka fin avè w sou entènèt la pou w pa janm jwenn kòb pou w manje ankò wi. Se 6 mwa w fè nan sa w fè a mwen menm sa m fè a li menm. Son pakèt bagay m etidye konnen ansanm avè l wi.

E paske w son enbesil. Nan peyi map viv la, peyi m gen nasyonalite a, gon bagay li bo a ki rele freedom of speech. Gen moun ki renmen Trump, gen moun ki pa renmen Trump. Gen moun ki ka pale mal de Trump, gen moun ki ka pale mal de lòt. Ou pa ka kont mwen paske m renmen Guy Philippe. Ou pa ka kont mwen paske m mande pou nèg gang yo fè yon sèl avèk pèp la. Paske tete kot lojik ou ye men. Si se pat si mò te fè kay moris ap etidye jounalis. Ou tap gon lojik ki senp. Jan miskaden ap annik pran vòlèl paw nan tèt li a sa son krim li. Ki kondane devan la lwa. Dwa a l'universite d'Ottawa. Si vòlè a ou metrizel. Ou pa gen dwa pou tiye l ankò. dwa a l'université d'Ottawa, common law. M fè tou de, m fè ni dwa sivil, m fè ni common law tou. Tande m, m fè ni dwa sivil ki sot an Angletè, m fè ni common, m fè, non eskize m, m fè ni dwa sivil ki sot an Frans, m fè ni common law tou ki soti an Angletè. Sa vle di sa m ap pale a m konnen m pa nèg k ap voye moute tankou w. Nan nenpòt peyi du mond, Depi vòlè a pa yon menas pou ou, ou gentan metrize l, menòt nan men n, ou pa gen rezon pou mete l kouche pou po nan tèt li. Ou pa janm pale de Miskaden, okontrè, ou la w ap pouch Miskaden. Ou la w ap pouch Miskaden pou fè pèp la konprann se yon bon travay ke l ap fè. Paske w bezwen itilize l, nenpòt lè w bezwen itilize l. Pou ka jis di l, depi w gen pwoblèm a Janmsotba, ou gen pwoblèm a entèl, Janmsotba pa, ou gentan rele Miskaden, ou mete yon dosye sou li. Ou mete yon dosye sou li. Depi l ap pase nenpòt kote l ap pase a, Miskaden fè, depi Miskaden gentan di l, li yo gentan asosye l, pa gen yon minis jistis vre. Epi yon peyi ki baze sou prèv, tou fè avanse dwa tèt repwouve. Depi se TT k di l, kòm se TT k etidye jounalis, se TT k ap pale bèl fransè, k ap atikile byen, hehehehe, mwen menm TT, TT ki sa, TT tèt nan gyèt, ki kote w etidye, Inivèsite Dotawa w etidye? Ki kote w etidye? Ki kote w fè metriz? Ki sa w etidye? Ou jis fè 6 mwa ap fè kaka, epi kòm Ayisyen s on peyi k sòt, Kòm ayisyen son peyi ki gon pakèt pèp sòt, kòm ayiti son peyi ki gon pakèt nasyon sòt ladan moun yo pa al lekòl, moun yo bon pou Bondye, mwen paka Bondye pasem, ou paka Bondye pou mwen bon m etidye pase w, m etidye pase w, m gen kòb pase w, m eklere pase w, m vwayaje pase w. Pa konpare tèt ou avè m e sonje se bagay moun konn ap pran pou ap met sou entènèt pou ka fè moun wè w. Sonje lontan se enfliyansè milyonè Janmsotba w te konn di. Jis paske m pale, jis paske m ap ouvri zye pèp la. Kounye a m te gen ton yon milyonè bò katredal. Lè m rantre la la bank m al pran yon milyon dola, m al pran 2 milyon dola. Se nan tabatiè fè krèk manman w m al pran l, chawony santi. Masisi sal. Ransa vòlè parèy ou. Ransa moun k ap vann mikwo parèy ou. Ransa moun k ap detwi jenès la parèy ou. Mòvann ki te bon zanmi w, ou trayi l pou lajan.